Koman nou ye? Se yon m live la sou IG an. Se yon m pa Ayiti. M fè yon deplase. Jodi a se te antèman m ka di papa Ti Djo e misye te la pou mwen lè lanmò papa m. Jodi a se fineray papa misye. M te antre Miami m vin nan fineray la. So m ka rantre Ayiti samdi si Dye vle pou m tounen Ayiti. Men jodi a sa k fè m vin pale la a m ap fè yon ti pale live. Se pase kote m ye a gen anpil bagay kap pase nan tèt mwen de Ayiti e jan peyi an ye a li pa bon li pa bon pou pèsòn moun pa gen anyen kap mache li pa bon pou grannèg li pa bon pou malere li pa bon pou moun wouj li pa bon pou moun nwa soso peyi an ap mal fonksyone timoun pa ka al lekòl tout moun nan prizon anndan lakay yo jodi a la si fanm ou malad ou pa konn kijan pou l rive nan lopital. E sak pi di an gon bann moun son dal ipokrit ki chita ap di yo nan klas mwayèn. Manti, pa gen klas mwayèn vre an Ayiti. E de klas ki genyen, oubyen w gen kòb, oubyen w pòv. Moun tankou m yo, nou nan nou se de, nou se pòv amilyore, nou pa gen kòb, nou se pòv amilyore. Paske si nou pat pòv amilyore, si nou te nan klas mwayèn vre, jodi an, lopital pa tap yon liks pou nou an Ayiti. Gon pwoblèm konsyans, gon pwoblèm konsyans nan peyi an. Jodi a n ap pale de sistèm, tankou nou menm atis yo nou klè sou sa, fò kat la rebat. E kat sa, sanble jete pou l jete, e nèg yo make kat la sou nou, menm lè l rebat, y ap file nou menm zèl yo ankò. Sanble fò n jete kat la. Lè n di jete kat la, se jete sistèm nan nèt. E se li n toujou di. Nou pa nan prezidan, nou pa nan depite, nou pa nan senatè. Sorry se refè bagay yo, rebwase, re chire kat la banm yon lòt kat nèf. Ba nou yon lòt kat nèf. Jodi a èske nou ka konprann valè moun? Tèlman moun yo nan grangou, yo kanpe dèyè barikad yo nan lari an. Lapolis vini pou l retire barikad yo. Sa k fèt? Nèg voye wòch sou lapolis, lapolis voye bal sou yo, oubyen anvan lapolis rive sou barikad la l voye bal sou yo, kiyès ou konnen k ap goumen? Eka mize a tèlman laj, grangou an tèlman laj, nou goumen menm a moun ki sanble nou. Kiyès ki la, kiyès ki yon polisye ou menm? Se pitit pèp la ki soti nan mitan geto a ye. An w panse pitit gran nèg, pitit boujwa jan y ap di an, yo al nan lapolis? Kote w t ap jwenn yo nan lapolis? Ebyen kounya nou gon pwoblèm konsyans. Tankou dyaspora yo m renmen pale avè nou nou menm. Toujou sou entènèt la, fè chèlbè, voye bèl bagay, di de seri de bagay, pase moun nan tenten. Pa vre? M dakò dyaspora, nou ede Ayiti. Paske defwa nou voye kòb pou fanmi nou, pou ti madanm nou oubyen pou ti mennaj nou, pou zanmi nou. Kòb sa bwase nan peyi an. Men poukisa nou menm dyaspora yo, nou pa mete tèt nou ansanm Jodi an, nou di, egzanp, gen de nèg m konnen Akayè, se kòb bannann, jaden bannann ki fè yo pati. Lè n rive lòtbò, yo bliye afè bannann nan. Yo pa nan jaden bannann ankò. Pandan yo te ka mete tèt yo ansanm, oke, yo fè yon asosyasyon, oke, yo monte yon òganizasyon, wadèvè jan y ap monte l la, yon konbit, oke. Epi yo vini, yo fon asosyasyon, yo di, gen 10 nèg la ki sot Akayè, ann konekte yo, chak nèg ann bay 1000 dola, pa egzanp, n al fon biznis bannann, on izin bannann Akayè. Okontrè, se pa sa yo fè. Lè nèg yo pati, tè k te konn fè jaden, ki ba yo, ki te leve yo, manje bannann nan, grandi yo. Kou yo rive lòt bò, tè sa, se chato kay yo, y al fè sou li. Tè k ka fè bannann nan. Yo elimine l wi. Se kay nèg yo voye bati sou tè a wi. Pandansetan, se tèt ansanm pou nou genyen. Sispann fè bagay pèsonèl. Chita la di boujwa salòp. An nou panse boujwa yo salòp? Anben se nou k salòp lan. Di m poukisa? Sa k fè nou k salòp lè m di nou boujwa pa salòp lan? Boujwa yo vin la, fè pil kòb yo. Yo vire do yo ale. Pa gon leta k pou siktire boujwa yo k pou di tande, w ap fè 20 milyon dola nan peyi a, envesti nan sa. Menm lè nan taks w ap peye pa ane n ap retire men ki jan n ap fè l, fè l konsa. Yo pa janm fè sa. E nou menm menm nou chita la, di boujwa salòp, nou pa janm konekte tèt nou ansanm pou nou wè bon ok, leta p ap ba nou chans pou nou emèje. Nou menm ki jan n ap emèje tèt nou? nan sosyete a? Èske nou menm tou, nou ka pran de twa ti nèg nwè met ansanm avè nou pou nou fè biznis nan peyi an, pou nou bay travay epi pou nou fè kòb? Nou pa janm wè l konsa. Nou pa janm wè l konsa. Nou kite yon ekip imigran vin Ayiti, vin fè kòb. Nèg yo sot kote yo sòti. Yo vin nan peyi an, yo desann Kwabosal la. Y achte kawòt la sal, y achte patat la sal, y achte bannann nan sal, y achte tout bagay yo sal, yo lave yo. Yal mete w nan kay byen friz yo rele l makèt epi ou menm menm pou ka moutre moun ou konn al nan makèt ou pran ti machin ou stat ou lekle ou vin nan makèt al achte l byen chè pandan w ka desann nan kwabosal la tou al achte l wi non kwabosal la pa fèt pou m pral nan makèt ou konprann m pral nan makèt pral nan makèt men tande m pa gen pwoblèm pou al nan makèt se pa pwoblèm sa k gen ou menm tou pa ka pran de twa nèg ba w lakay ou kreye pwòp makèt pa w tou. Ou ka fèl. Chita la pale fransè, pale anglè. O, yo gon mòd, lè yo nan otèl tankou kounye a la Miami, m nan yon bèl otèl la, nòmal, m ta renmen gen otèl sa Ayiti lakay mwen. Lè yo nan yon bèl otèl, yo pran telefòn yo. I'm living my best life. You're living your best life? So, ki, moun, ou pa janm fè videyo kote w dòmi lakay ou. Ou pa janm fè video lakay ou kote wap chill lakay ou. Depi ou nan otèl, moun nan al kay on moun, lal nan lanmè, kote li vle al pran telefòn oh jezi I'm living my best life. Men menm izolan. M konn pran telefòn mwen map gade kay fiti sent, map gade kay Akon epi m di shit. Kay kay bèl fanm nan menm map gad kay nèg sa yo, map gad kay pam. Shit. Di yo gon pwoblèm. Eske se yon peyi ki siktire nèg sa yo ki fè yo mete w kote w ye a? Gon bagay k ap pase. Men lè m gad kay nèg sa yo, m pa fistre non. Paske m se yon nèg, m ap ba nou vrè mwen menm pèp ayisyen. M anbisye, men m pa visye. Wè, depi m vle yon bagay, m renmen l, m ap travay pou m genyen l. M ap travay. Sa vle di chèk. Gad yon bèl kay. Gadon bèl machin oh map pede gadel m fèl rete nan tèt mwen la paske rèv pam se poum travay m pa bezwen konn kijan fòm genyenl men an ayiti gon problèm pèp ayisyen pa janm ka konprann sa li kwè nan moun kap vann fo imaj. Li panse fo imaj la e vrè. Mwen menm m konn mete m nan yon pozisyon pou moun ka follow m. Paske pou lidè, fò moun nan ka gade kiyès ki lidè l la. Se sa l ye. Si jodi yon moun vle m pran l kòm lidè, fò l fò l trase egzanp devan m. Fò m wè kòman vi moun nan ye. Fò m wè kòman l fonksyone. Ok? Men jodi an la mezanmi. Jodi an la mezanmi. Eske nou menm pèp ayisyen nou pa pran konsyans tou pandan nap di elimine sistèm nan gen de bagay ki lakay nou tou pou nou eliminel tou. Ou rive nan yon pozisyon nan peyi an la kòm si ou wè tout sektè divize. Pastè gen pwoblèm a pastè e gangan gen pwoblèm a gangan e atis egri atis parèy yo. Ki jan de bagay sa yo? Men a letranje m pa wè l konsa. Kòman pou yon atis egri yon atis parèy li? Ou ka fè mizik e ou vle fè bif like ou choute sou atis la. Ou choute men ki tande nou fè menm biznis, nou nan menm aktivite. Pase mwen menm mwen viv bagay yo. Gen de atis yo chwazi viv men kijan yo viv. Yo leve le maten yo fimen yon jwen mayigwana. Yo manje. Yo fè jounen nan yon baz, yo chita ap bay blag, fimen mayigwana, pita y al dòmi. Gen lòt atis, yo chwazi bwè alkòl maten, midi, swa. Fè vi yo a ti fanm. Se sa. Men yo pa janm kontwole laj k ap monte. Gen atis ki chwazi, m pa nan atis, yon egzanp tankou nèg tankou m. Yo, m soti nan dènye klas la men. Aswèlè gad, e se sa k kè m. M konn kote m sòti. M pa t gen pèsòn. M pral ba nou yon ti blag la. E pa yon blag non, yon istwa. Anpil moun ki pa t konnen l sou IG an. Ou konnen mwen menm anvan, anvan m Manman m rete Akayè. Manman m pa t rete Akayè non. Grann mwen te malad, manman m al okipe grann mwen Akayè. Yo kite m nan yon kay poukont mwen. Pòtoprens, Yo voye pwovizyon pou mwen chak vandredi. Gen de vandredi ba yo pa bon, pwovizyon an pa vini. E m te ret yon kote, kay kouzin mwen, m ret a kouzin mwen. Ba yo pa t bon. Ou konn ki sa m fè? M te lekòl Lise Tousen. Nèg ki te Lise Tousen avè m ka esplike istwa sa a. M te lekòl, m te lekòl maten, m mande pou m al aprèmidi. Pou ki sa? Lè maten m desann ri Dèkazèn nan ri Channmas, m al aprann yon bagay yo rele bouchin. Se pyès machin yo yo refè yo a kawotchou. Ok. M al aprann fè bouchin nan ri Dèkazèn. M ale lè maten, epi m kite depi onz midi, m kite a midi pou m gentan antre lekòl la a inè. Sa vle di rad m rad m al aprann fè bouchin nan nan yon kwen. Ok m kite anba nan ridè kazèn epi se la m benyen m met rad sou mwen inifòm lekòl mwen nan valiz zanmim ti zanmim te gen nan zòn nan nèg yo nèg yo nèg yo gen bagay nan men yo nèg yo gen fanmi lòtbò k ap voye transfè pou yo maten midi swa nèg yo fre nèg yo nèg yo rèd ok men nèg yo se zanmim anben lè m kòmanse al anba nan ridè kazèn m ap fè bouchim. Chak lè m fini an pou m al lekòl, m wè yon 30 karan dola nan pòch mwen. Alepòk 30 karan dola sa yo e gwo kòb yo ye wi. Enben ki sa m fè? Nan 30 karan dola sa a, m antre nan sòl anba a. Oke? Nèg yo fre nan yo menm. M fre tou. Tout sa m bezwen m annik ap desann la anba a. Anba a lavil la. M al nan gerit lan. Bon m te yo te konnen m anpil nan gerit lan. Epi m ap abiye. Kounya nèg nèg anvèm yo nèg ti zanmim yo yo te konn di Shade yo pa gen kontwòl misye kounya sak pase men misye ap chanje sou yo yo pansem te nan bagay wrong aprem di nèg yo se bouchin map fè nèg yo kòmanse pa vle vire avèm tankou mvin pan mpa nan menm klas avè yo men lè nèg yo vin wè kounya lè yo sòti avèm se mwen kap fè baay yo. Se mwen kap achte manje pou nèg, se mwen kap fè tout bagay. Se fanm ki vin nan baz ba yo izolan, pase izolan ki gen bagay nan men yo. Ou konprann sa m vle di w lan? Nèg yo rejwenn mwen. Men m pa t gon sèl, m pa t gen foli kòmsi se, yeah, oh fanmi m bon, fanmi, yeah, tout moun konnen fanmi m pa yon fanmi pòv, ok, ok, fanmi papa m whatever, yo konn sa. Men m pa t met espwa m sou fanmi paske m gen tanperaman, m pa pral mande moun, m pa bezwen mande moun. M te just kreye kòmsi m di shit, fò m fonksyone mwen menm. Nan ri Nikola kote m leve a nan mitan nèg barikat, si yon nèg barikat pa di se paske l ipokrit. Depi yon nèg barikat te konnen m l ap toujou di w li ko. Nèg ki leve avè m yo ap di w yo misye te toujou konn gen kòb nan pòch li paske m t ap travay m te chache yon bagay pou m fè ok. Avè yon nèg ou leve la nèg a rete li di w konsa o ou di nèg al aprann ebenis li di mwen menm m te ka aprann ebenis Sa m ta pral fè nan bagay sa yo? M te ka al fè jounen mason, sa m ta pral fè? Pandansetan, nèg ki fè jounen mason an, nèg ki fin fè ebenis lan, nan zòn nan, lè w bezwen yon sigarèt, ou di nèg la, yo achte yon sigarèt mwen non. Ak ki fyète ou fimen sigarèt sa a? Travay misye fè a, li fè Féronie ou p ap fè l? Ou di non, Féronie pa sanble m. Ebenis pa sanble m. O m t al lekòl, m fin lekòl, m pa pral fè travay sa yo. Epi pandansetan. Nèg sa ou jwenn li nan zòn nan ou di tande ban m yon sigarèt, achte yon sigarèt mwen oubyen frè m depi maten m poko fè sèl non fè yon fout pou mwen. Mwen se pa se pa fo istwa m ap ba nou non se bagay m viv wi paske se nan woud lan m leve e la m grandi ou konprann so kijan kijan kote fyète an ye kote so nou vin la n ap viv nan yon Kijan m te ka di sa? Nan yon sèk ipokrit. Paske dèske ou te leve la nan geto a avèk nèg la, ou te, paske nèg la te konnen, ou te konn mete tenis ou chire. Ou konprann? Ou te konn jwenn tenis nan ti mayas. Jodi an nèg la di, Wow! Che! Gad jan misye ap emèje. Men misye emèje pozitif. M al ba nou yon istwa. Premye biznis m fè nan vi m. Premye biznis m fè nan vi m. M antre nan yon sòl, m te nan yon ti bagay, m ap degaje m. Bagay kap vin ak jwe, m ap fè kòb, m ap rilaks. M vin gen yon milyon goud. M mache di tout moun m rich. Moun yo di m sa, yo e grannèg mwen e kounya m gen yon milyon goud. Pre m ap, m ap chay, m ap di m gen yon milyon goud. Men, eskize. Ou konn sa m fè? Yon milyon goud lan lè m gen l lan, m di fò m fè yon biznis. M gade nan zòn lan. Sak ka mache se manje. Tout moun ap vann manje. Ok tande mezanmi m pran 50 machann m bay chak 20 mil goud. Mwen di yo m envesti la pou n fè manje a m bay nou chak 20 mil goud chak samdi chak machann ap banm mil goud. Machann yo menm pa konnen se 50 machann mwen genyen, son grenn machann. Yo pran m pou egare. Yo m di, a, sa a pou ki lesa? A, se 20 mil goud pa samdi. M ap pede ba l 20 mil goud. M ap, eskize, m ap pede ba l mil goud chak samdi. Enben, chak samdi, m gen 50 machann ki ban m, sa fè 50 mil goud chak samdi m fè. E m pa peye manje. Lè m gen zanmi m ki manje, m pa menm di yo ki biznis m fè. M di al tèl kote pou on manje, di machann nan renmen men map ban yo la. Li pa konnen. M fè 50 mil goud chak samdi. Ok? Lè m fè kòb sa a, men m son nèg ki gen bon kè. Lè m vin wè m fè kòb sa a depase m, on jou m parèt m di machann yo sa fini. Jodi a m pa bezwen site non ki machann. Men gen anpil moun ki pa janm konprann. Gen ansyen machann, gen nouvo machann ki renmen m nan zòn nan. Men yo pa konn poukisa. Yo pa konn ki biznis. Yo pa konn, yo pa konn ki dil m gen ansanm avè yo. Jodi a m pa dakò pyès nèg ap vin se kòmsi se o izolan, izolan wadèvè ou bezwen melanje m. Pa melanje m nan anyen. Melanje m avèk pakou m. M pa t kanpe dèyè atis pou m ap vann vizaj. M se sèl nèg ki ka kanpe sou rezo sosyo a la. M pa janm renmen afanm aletranje pou tenis, pou y ap voye grenn tenis oubyen voye voye transfè pou mwen. Non, Izolan pa nan tenten sa. M kwè nan tèt mwen paske m te depi jan m leve a, m leve an ògèy pou m reyisi nan vi m, pou m travay. Gen de istwa m pa bezwen di la de fanmi m men gen moun la ki konnen. So m fè afè m, m mete tèt mwen nan yon koulwa. Paske lavi a gen plizyè chimen. Se ou k pou chwazi sa k fè w byen an. Mwen m te chwazi sa k fè m byen an. Ok? So, pou m ka byen fè moun yo byen konprann sa m vle di an. Pa melanje yon seri de atis. Pa melanje. Pa rayi m. Pa egri m. Pa fè sa. M pa t gen foli fè mizik pou yo tande m ni nan radyo, ni nan televizyon, pou lè m ap pase yon kote pou yo di men Izolan. Tout moun konnen m gen Izolan, men Izolan vin rete yon brenn, m vann brenn nan, m vann non an pou m ka fonksyone. Ok. M fè yon stidyo nan Riyèl Chavann, m lwe stidyo a nan Riyèl Chavann. Chavann te yon ti kote poze, pa t gen anpil moun. Izolan nan Chavann chak jou. Tout pèp anvayi nan Chavann. Moun zòn nan, de twa moun nan zòn nan, kounye a yo pa ret la ankò non, de twa moun nan zòn nan al di mèt kay la konsa, pa retounen lwe misye kay la ankò, pa renouvle l kay la, paske misye ap mennen moun vin fè bri nan zòn nan, vin gen zen nan zòn nan, vin goumen. Epi, pandansetan, anvan m te nan zòn nan, pa t gen tout aktivite sa yo k ap fèt nan zòn nan non, anvan m vin nan zòn nan, vin mete stidyo m nan zòn nan, m annik vin nan zòn nan, machann manje se pap pap wi, e 38 machann manje gen nan Riyèl Chavàn wi kounye a. Nou kontrole yo menm wi. Chak tout peyi a mèt bloke kounye al chavanne boure lèswa tout kalite machann pwason tout manje ap vann nèt wi. Moun nan al fon tripotay li di yo pa lwe misye kay la men kisa misye ap fè nan zòn nan. Sa m fè m al kot Patrick Mousillak m di Patrick DG Patrick m nan zòn nan ok m vin mete studio m nan zòn nan gen kouran 24 sou 24 nan zòn nan studio m la se mizik m fè nan zòn nan Ede moun, achte manje lè tout moun vin la. M dakò konn kote gen mizik gen bri. Men jodi an, m bezwen lè m rive, mwen bout. Men men mèt kay la di, li pap double m ankò paske moun zòn yo pote plent pou mwen. Misye di izolan. On sèl lokal ki gen la. Eske w, eske yo pap lwe l eske w ka achte l? Mwen di misye ki pri l ye? Misye di e moun pa m ou ye, m ap fè yo ba w la 40 mil dola. M di misye va. Patrick di oh. M di wi m ap achte l. Misye di oh izolan w ap achte l. M di wi m ap achte l DG. M di DG kòb mwen e pa m pa gen m pa gen 50 mil fanm m pa gen 50 pitit menn. M son nèg ki te konn jwe pou mwen menm lontan lè bagay yo te bon lè m fèt fin sòti albòm. Fèmen bouch lan. M se nèg kap fè 8000 dola pou yon weekend. Sanm pa kontwole gen de fwa gen 2 gid nan semèn ki konn tonbe. Plis sponsò. DG kòb mwen la map achtel. Epi vrèman vre DG fèm achte kala nan rèl chavann fè stidyo. E pou listwa e la verite. Depi lèm fin achte stidyo a m pa janm fè yon goud nan stidyo a m pa fè stidyo a biznis. Bay katye lik fè izolan. Ok studio a vin transfòme an sèvis barikad M gen mix ki toujou travay avèm se nèg tou sim te rich li te sipoze rich tou pase se misye ki fè tout beat move move yo pou mwen MX vin nan studio a tou m pa janm mande studio pandan map di nou sa yon studio m gen 8 an wi depi m achte son baay depi 8 an wi sa 8 pral nan 9 an wi depi apre tranbleman de tè wi. Ok so mpa janm nan di kob sesi sela paske mgon relasyon moun a moun jan yon nèg wèm lan la mnan ti biznis jaden mtou andeyò gen di kote mlwe tè mfè ti bannann se nèg akayè mye mdegajem mfonksyone. M pa gon foli kòmsi m pral di Izolan, Izolan deyè l. Sa fè anpil moun mal lè l tande yon moun di, tankou lòt jou la, yon mach m fè wè yon moun, moun ap trete m tankou m al pran kòb nan men moun pou m fè aktivite. M konn sa k fè sa. Moun ki di sa yo, m pa gen pwoblèm avè yo non. Se paske nou rive nan yon peyi kote moun pa gen kredi. Moun pa respekte moun ki sanble ansanm avè yo. Gen de moun ki fè mouvman yo pa p janm di Se se lajan e se lajan k yal pran nan men moun ki pou fèl sòti. Men dèske ou son ti nèg ki soti nan geto a, yo wè w ka ou gen kapasite pou rasanble tout moun sa yo k asepte swiv ou. Men yo pa janm konn istwa k fè moun sa yo rasanble asepte swiv ou. Moun ki te nan lari dèyè m yo k asepte lè m di w an deyò yo deyò. E paske yo swiv pakou m, yo swiv liy mwen. M pa janm nan anyen wong, m pa janm nan anyen melanje. Sof ke m gon tanperaman. M pap kouri sou moun, m pap kouri pou moun. Devan rezon m, m pa pè pèsòn. E m bat pou m toujou gen rezon. Ok? Menm nouvo zanmi m pa janm gen. Di yon nèg al nan baz ou aprann yon grenn bagay. A nèg Izo nan te kòmanse l toujou ret la avè yo. Kit gen k fè dezòd avè m, ki fè dezòd devan m, kit gen yo pote plent pou mwen, M wè se pitit pam yo ye, yo gen pwoblèm se pwoblèm pam. Ok. Men jodi an, pou n fini pèp ayisyen, nou gon pwoblèm konsyans. Se yon pwoblèm konsyans li ye. Kisa n ap fè? Wi, Jovenel prale. Men apre Jovenel fin ale, fòk gon pwojè 25 an. Nou pap pran nan diskou prezidan, depite, senatè ankò. Lè fini fòk kat la re bon m pa vle di kat la rebat. Yo make kat la sou nou. Fòk kat la jete yo vin yon lòt kat. Twòp senatè, depite gen twòp privilèj nan yon peyi. Fòk bagay yo refèt, fòk konstitisyon pase men ladan l, fòk bagay la gaye nèt. Paske li lè li tan pou moun ki grangou sispann goumen a moun ki grangou parèy yo. Paske sa k ap fèt deyò a, jodi a lè w wè bagay moun yo ap boule sou Dèlma a, biznis moun ap boule, sa fè mal. Paske moun ki boule biznis lan, se pa se pa se pa yon pwoblèm li gen a moun nan non ki fè l boule l. Li santi l enferyè de moun sa a tou. Li pran moun sa a pou boujwa. Paske leta pa mete yo nan kondisyon pou yo konn kiyès ki boujwa, kiyès ki pa boujwa. Leta pa mete yo nan kondisyon pou konn kiyès ki ka manje, kiyès ki pa ka manje. An moun nan met gaz nan machin li, ti machin li toujou moute lap friz. Ou panse se kòb li genyen? Non, se pa vre. Podyab malè a. E pa vre. Se pa vre. Lap eseye fè efò pou l vann tèt li. Lap eseye fè efò pou l sòti tèt li. Ou pa konn ki pwoblèm li genyen. Moun nan konn gen machin nan se ladanl li domi li pa gen kay poul domi non. Ebyen jodi an se konsyans pou nou vini pou nou di men kijan nou pral fè bagay yo. Fòk gon pwojè 25 an nan peyi an wadèvè moun ki vini an kòm prezidan oubyen si gen ee jan yo di kou kasasyon ansyen jij ki pral vin kenbe anvan gen eleksyon. Fòk nou di tande, nou gon pou, on pou, nou gon, nou gon, la a nou gon pwojè 25 an. Nan 1 an men kijan pou l ye. Nan 2 zan men kijan l ye. Si moun nan moute la yo ba l on plas. Nan 1 an, nou wè poko gon, poko gon ado ke k met atè a pou n kanpe pou n di yo kanpe la. Nou te siyen on pak avè w men poukisa w la. Nou pa bezwen konn sa w ap fè. Men fè, fè pwojè sa derape. Lòt jou m al Sendomeng mesye. M al Sendomeng mesye. Hein? Mal sen doman gat sendomeng mesye. M di bon si ayisyen pale dominiken mal kounya jalouzi k nan mouda nou. Kisa nap fè lakay nou nou menm? Kisa nap kisa nap mande leta pou l fè lakay nou? Okam TV. On peyi nèg la te mèt fin nan inivèsite l gen tout bèl pwojè l pa gon kote l ka pase ansanm avè l. Epi gen yon klas de moun, tout kredi e pou yo. Tout kredi e pou yo. Menm mèkredi yo pa ba nou nou menm. Jan w wè m nan la, malè a kredi, yo pa ban m kredi an non. On nèg mwen k ap fonksyone, k ap travay, k ap boulvèse, k ap chache tout ti travay pou m fè pou m degaje pou m bay tèt mwen manje, pou m bay fanmi m manje. Pou m kite kay ke m pa t jwenn fanmi m kite pou mwen, pou m kite pou pitit mwen. M pa jwenn li non. Yo fè m moute nan ona. Jwenn ak direktè ona chita moute desann. Epi, jodi an la pou yon nèg ap di, pou yon nèg ap di o, yo trete m tankou atis boujwa, atis ka boujwa. Mwen pa yon boujwa mwen pase m son boujwa mwen ye. Tande, jodi an m di nou sa. Mwen menm m son boujwa. Nan ki sans m son boujwa? M son boujwa mwen menm. M pral ba n sans mwen son boujwa izolan mwen menm pa gen boujwa mwen son boujwa m ye. Se jan m viv. M pa ka rete a pèsòn. Pase depi kote m soti an m ba n pakou m, m ap travay, m ap fonksyone, m respekte vi m, m respekte sa m fè. M viv a moun, m viv byen a moun. M pa bezwen gen yon milyon dola pou m viv byen. Depi m gen yon milyon moun avè m, m viv alèz. Ou ka gen yon milyon dola, ou pa ka alèz nan peyi an. Jodi a lavalè nèg ki gen kòb. Fè yo alèz non nan peyi an. Fè yo alèz non. Lòt jou pou yo tal pran, gen moun ki te bezwen vwayaje, fè yo ka pase pou yal vwayaje non. Men moun ki alèz, moun ki viv a moun, moun ki konn doulè pèp, moun ki konn, moun ki gen, moun ki gen kapasite konprann moun, ou alèz nan peyi an. Afè moun ap pale de bagay boujwa, m pa rekonèt boujwa. Ason dal di imigran ki vin nan peyi an, ki fè tout kòb la, Yo vini, yo travay lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi yo pati ak kòb la yal sere l nan peyi yo. Lendi yo tounen avè l ankò. Èske gen yon Leta k janm di nèg yo tande non, kòb sa n ap deplase ansanm avè yo a, e peyi n ap viv lan, e kote n ap fè l la? So nou renmen anviwònman an? Nou renmen anviwònman n ap fè kòb la? Nou nou renmen kote nap fè kòb la nou pa renmen anviwòdman an. Pase depi pitit nèg yo malad yo gen aksè pou yo pran elikoptè pou yo ale sendomeng yo gentan pran yon avyon pou yo jete yo avè yo. Mwen menm si pitit pam malad wi m ka fon ti kè m voye pitit mwen lopital men kote m gen aksè m pran jet prive humm e la m di w m son pòv amilyore. Pwoblèm pèp la gen an moun ki gen foli klas mwayèn yo manti n fè. Nou pa klas mwayèn vre. Se 2 klas ki gen an Ayiti. Oubyen w genyen oubyen w pòv. So jodi an, jodi an mezanmi. Wè m pap, sa m ap pale la m pa t vle al pale l nan entèvyou, m pa t vle al pale l pyès kote. M di wè la, m ap moute sou Instagram nan, m ap pale l. E m pale l a tout mwen menm. Sa k vle konprann, y a konprann. Sa k vle dakò, y a dakò. Paske lè yon moun gen gwo kè, e pa fasil pou retire gwo kè a nan li. Ok. Li pi fasil anndan legliz pou yon moun chite, ke w jwenn yon moun ki vle konvèti. So pou nou alèz, nan lòt Ayiti nou bezwen an, nou bezwen yon lòt Ayiti kote moun renmen moun, Pase peyi a pa gen pwoblèm politik sèlman non. Nou gen pwoblèm tèt ansanm. Nou gen pwoblèm apresyasyon. Nou gen pwoblèm respekte sa k pou ou. Nou gen pwoblèm nou pa konn kote dwa n kòmanse, nou pa konn kote n fini. Nou derespekte moun, jalouzi fè n di nenpòt bagay ak bouch nou de moun. Ayiti nèg la p ap fè nenpòt travay pou ou. Lè li veye nan peyi etranje, menm kaka chen l ranmase. M al ba nou yon istwa. Senk nèg ki vin kote m, ki di, Zoya m pa bon, m pa bon, m pa bon, m pa bon. M di, sa w vle m fè? Yo di, an, sa w ban, m pa bon, m pa bon. M di, mesye tande, m ap achte senk moto kredi pou nou e m ap ba nou ki jan pou n al peye moto a. Konn sa nèg yo reponn mwen? M trete w an paran pov. M di misye kòman m trete. A di zwa m grandi ansanm avè w la, ou konn kiyès m ye, kòman ou pral ban n motosiklèt pou n al fè trafik? M di yo m pa t janm di pou n al fè trafik. Men olye pou vin di m ou pa bon, pa bon, pa bon. Mesye, m di m ap ba nou 5 moto, n ap met moto yo travay, epi men kijan n pral peye yo? Ebyen men nan ki peyi nap viv kote nèg gen foli pretansye mouda yo chire yo pa gon mèd yo gen foli pretansye jodi yon nèg yon jèn gason ki chwazi travay ki di bon m te leve san anyen m pat boujwa m pat pitit boujwa m pat fanmi boujwa men m gen dwa goumen tou lèm pa la pou m kite pitit mwen nan yon lòt klas paske sa moun pa konnen malere avèk boujwa pa yon ras non. Bon se pa boujwa m tap di eskize. Malere avèk gran nèg pa yon ras non. Pa non yo pa yon ras. Yo se yon klas. Ou ka travay ou sot nan klas la. Sa pa vle di ou te malere ou just kondane pou mouri malere non. E sa fè mwen menm m pa gen pou m egri moun ki gen. M gen de moun map kritike. Map kritike leta, map kritike fanmi m. Eske se domino yo tap jwe pkyo pat chache yon jan yo te gentan bwa son bagay kite pou mwen leta poukisa ou pat mete peyi a yon jan poum konnen lèm tap vini ok lèm vin sou tè sa men sa map jwenn mwen men poum fè rès travay la poum benefisye plis so afè yon moun la ou pa gon kòb wap di ou pa gon goud ou pòv wap joure moun ki gen non pa fè bagay konsa pa fè bagay konsa ou ka soti kote ou ye a. Ou kapab. Paske men, m pap ba w manti men. M tap fight vre, men m pat janm wè kot delivrans lan tap soti men. M just travay. M kwè nan telefòn sa. M travay pou m achte telefòn mwen, m pap mande moun. E jodi an la, tout moun ki rekonèt mwen, ki konnen m, m ba w garanti, al jwenn avè yo, y ap ba w yon sèl diskou de izolan. Misye pa janm renmen mande moun. M gen nèg m byen avè yo, ki gen lajan. Yo toujou di lòt moun sa. Kote misye jwenn abay sa. M pa janm mande moun. Paske m pa nèg ki gen mil goud nan pòch mwen epi m ap mande yon moun fè m gade yon lòt mil goud. A mil goud pa m nan, m chwazi viv. M gen pwojè pou mil goud pa m nan. M pa gen pwojè de mil goud. M ap gen pwojè de mil goud lè m fè de mil goud. Men mil goud pa m nan, m ap jere l byen e m ap soti byen ladan l. Ok men sèl bagay m vle di nou pèp ayisyen an refè bagay yo paske mwen menm m vin gouye nan peyi m menm mwen menm m pèdi m pa konprann bagay sa m pèdi m pèdi tankou kon di chet e se sektè sa k pwoblèm nan lè w gade w di non e pa sektè sa se sektè sa non e pa epi o fon pwoblèm nan se nou pwoblèm egoyis pwoblèm apresyasyon Swiv byen sou Instagram. Gad moun ki joure w la. Pran fo, al ouvè foto a. Al nan paj yo, gade foto l w ap wè. W ap wè son moun ki p ap fonksyone. Paske moun k ap fonksyone a l pa gen mantalite pou l veye moun. O, nou pa janm wè sa? Moun di m nenpòt bagay sou Instagram, m pa ni delete yo ni joure yo. Paske m ap travay. Lè m p ap travay m te nan eta sa. Ou wè nan katye popilè, depi yon nèg ap fonksyone, ou pa gen kontwòl li. Pa gen lòt mo yo di l non, masisi wi. M te konn di nèg masisi tou wi. Nèg vin byen chèlbè nan katye m, vin pran ti fanm al avè l. Nan zòn nan, m pa swanyen. Fanm yo pa breman avè m. O! Oubyen m plat kawotchou yo nan nuit. E mwen menm m lage yon rimè masisi. Bza, tande non, e mesye k ap vin nan masisi, chak jou, mwen mwen masisi ap vin nan zòn nan. Ki bò? Map pouse neg a. Se te komsi son haine ki nan kè w wi. Men Bondye vin di m tande, se pa konsa pou reyisi lavi w, se travay pou travay. Misye pa gen anyen l fè, li just travay. Komanse ak yon bagay. Alon konnen yon neg pè rele l machann ze. Ki mele rele w machann ze. Se kantite ze wap vann ak tout bagay la. Si wap vann ze bouyi ou ka kòmanse a ze bouyi an. Apre ou vann li katon, apre ou kòmanse ap vann 2 katon ze, ou kòmanse ap vann 3 katon ze, ou kòmanse ap vann 4 katon ze. Ze ou kòmanse ap monte wap vann 100 katon ze. Se sa. An kounye a lè ou kòmanse ap vann 200 katon ze, yo e ou pral pè yo di ou, machann ze, gen mele yo rele machann ze. Se lide ki genyen an kòman m ap sòti an. Ou ka kòmanse ak yon bak sirèt, se yon egzanp, men apre bak la fò w gen vizyon boutik. Apre boutik lan ou gen vizyon fò l fè tou 2 depo. Men si depi nan kòb bak la, se fè moun wè e ou dèske ou konn wè moun al manje nan gran restoran, kòmanse envite fanm, yon ti bak sirèt w ap vann, w ap kòmanse envite fanm manje nan gran restoran, envite yo nan lanmè, envite fè sesi fè lòbèy paske ou wè lòt moun ap fè, ou chire. Asepte grandi. Asepte grandi. Jodi an la, m pa baw moun manti. Mwen menm Izolan pa gen moun m pè. M pa gen moun m pè. M pa gen moun m pè. Ou wè gen de bagay m pa fè an Ayiti, e paske jan m toujou di an m se yon vrè sosyalis, m pa renmen chay sou moun. Pa gen anyen, pa gen anyen m pa ka fè. M ka pa nan yon mezon kounya la, m achte yon machin, pak! A tout plastik chire, rattatap! M ka fè tout sa m vle. M di demen la tankou antèman zanmi m, lontan kote m ta ka fè sa? Bon lontan m pa t menm ka pran yon kamyonèt. M konn sot ap sot si Bapetchous m pral Bèlè a pye, m achte yon kann, m ap m ap chire kann nan tout nan wout lan pou m fè wout lan. Men jodi an la, si m di kote m chita la m al fè yon ti kè m al an Frans demen, m fè ti kè m al an Frans san m pa fè wout koripsyon, m pa fè wout lòt wout e travay m travay. M travay. M pa et, si Djo mete m nan ka Samy, lè m rive, moun yo mande m kisa m vle. M di, en, m pa travay konsa. N ap kolabore. Yo di m, yo gen, yo gen yon motosiklèt pou yo sòti. M di non, ma, n ap rele, n ap fè mak la Samoura, n ap rele moto a Zo Moto. E n ap ban m di pousan nan chak moto k vann. E m garanti nou men konb, mwen menm tou, kounye a m konnen m gen di pousan pa m, m make sure pou moto vann pa mwa pou m fè di pousan pa m nan. Yo di, ann ale. M respè pou moun sa yo k banm grandi. M vin nan avèk izo box. M vin nan yon kontenè ki pa fè yon mwa m vann tout. Respè avèk moun sa yo ki banm wout. Atò si m te chita m te gen foli atis e izolan tankou mwen anpil nèg fè yo yap chache nès, fanm ki nès. Oh bby m gon nès nan menm wi ti mennaj mwen nès li ye Kita melem avèk nès bay pa bay eeh nès sa e pou li fanm nan ka kite w jodi li ka kite w demen men lè w kreye pwòp afè pa w ou kreye tèt ou nan sosyete a pa gen k ka kite w pap gen pa gen k ka bòde w jodi an la mwen menm m di w sa mwen menm Izolan yon moun gen laje nan moun dò ou gen kòb pa w m gen kòb pa m ou wè lè m te fè mizik a Olivia e paske moun yo pa t konprann non. Madame Désirée Olivier gen kob pal, mwen menm byen poze avek kob pam nan. M fè kob pam. On zanmi m ka gen 30 million dola, mwen m gen 100 mil dola, epi map viv byen a 100 mil dola, ki moutre ke l pa pè 30 million dola. Se sak rele anbisye, non pa visye. Se sa a. Anben jodi an, m vle di yon pakèt nèg sa a ki nan katye popilè a. Si lè ba yo pa t bon pou mwen m te pran zam, kòman m t ap ye jodi an? Si lè ba yo pa t bon pou mwen m te konn nan vòlè, kòman m t ap ye jounen jodi an? Si lè ba yo pa t bon pou mwen m t al bay vide do m pou vagabon kraze, kòman m t ap ye jounen jodi an? Moun brase tout dosye pou yo wè si yo ta rive sou mwen yo pa ka jwenn anyen. Y ap di, yè misye bad boy. Ou pa wè m te gon patnè, e zanmi m li te ye ki t al vòlè lakay mwen pandan m sòti lè m vini m jwenn li anndan kay la n ap ba l de twa kalòt yo pran videyo sa pou yo avili m sou entènèt yo di yo gade bad gade gangster k ap bat on nèg men w p ap di men vòlè a yo t ap bat ou p ap wè m la tout imaj yo eseye mete sou mwen li pa ka mache paske mwen menm. M te leve, m te konn sa m vle. Lavi a gen plizyè chemen, se ou k pou chwazi sa k fè w byen. E pa pou anyen m pa fimen bòz. M bwè alkòl lè m vle. M pa bwè alkòl. E pa sou l fè m sou. Lè m ap trip avèk zanmi m nan nan lanmè, n al chil, moute bato, bay lòbèy, oubyen nan baz mwen gen dèfwa n ap trip, m bwè alkòl. Men m konn fè yon mwa tou m pa menm goute yon byè. Paske m konn sa k priyorite m. Priyorite m, edikasyon m manke jwenn nan, Pitit mwen ap genyen l. Izolan ki te leve k pat jwenn yon kay pou l rete a. Fòk pitit mwen lè l vin pa gen pwoblèm sa. Menm pitit pitit li fò l gen kay. Epi m di Bondye mèsi pou sa m fè. M fin achte yon premye kay banm kay ki studio m nan nan Chavann nan. Premye sa m fè m di m pral bati yon kay pou manman m. M bati kay pou manman m. Kounya kay pa m preske fini. So sa vle di, m gen yon vizyon. Jodi an la, moun mèt cheke m tout kote wap di, wap wè tout kote m fè kòb mwen, ou pa pran anyen kwochi. Se sa l ye, pa bay tèt manti, se konn ki sa w vle fè, e ki sa w ap fè, e ki lè w ap fè l. Pa janm fè anyen pou regrèt. Bon sèl sa m ka di, gen moun m ap pale la, yo p ap janm konprann. Men m konnen tou anpil moun ap, plis moun ap konprann ke moun ki pa konprann. Ok? Plis moun ap konprann ke sa k pa vle konprann. Paske solisyon peyi an, ki se pwoblèm sa m ap di nou la, fòk edikasyon sivik moun yo kòmanse fèt. M fè vi m map ede moun, yo di m pral pou depite. Yo mete yon tach kandida, se dwa m pou m ta yon kandida men non. Lakay mwen, se sa y aprann, chak moun gen plas yo nan sosyete a. Gen moun ki la pou pale, gen moun ki pou la rasanble moun, gen moun ki la pou pot mesaj, epi gen moun ki pou la pou dirije. Mwen menm m la pou m pot mesaj. Nèg la mèt depite, nèg la mèt prezidan, l mèt senatè, l mèt majistra. Men sa pou m di w nan zòrèy ou, sa pèp la ap di a m ap di w li. M p ap pè di w li. M ap di w, kit ou kontan ou pa kontan m ap di w li. Paske m pa bezwen anyen nan men moun. Sa m konnen mwen menm, s on moun mwen ye, m konn ki jan pou m travay. M konn ki jan pou m sòti tèt mwen. E m ta renmen aprann plizyè moun sòti tèt yo tou. M pral ba w kote pèp ayisyen dwòl. Eskize pèp la, e pa pèp ayisyen. De se de moun ki egoyis dwòl. Moun pa konnen se an asosye m ye nan pajaj pa m. Gen anpil moun ki pa t konn sa. E tankou nèg sa ki mete m asosye, blan sa ki ban m chans mwen pou m asosye nan pajaj pa m nan. Chak jou m al legliz m priye pou misye. Sa misye fè pou mwen an, m pa kwè gen ayisyen ki ta fè l pou mwen. Pase dat mwen la ayisyen pa fè l pou mwen. Ayisyen pa ranm fè l pou lòt ayisyen parèy yo. Msye banm yon wout poum sòti. Eske nou konnen jou mach la gen yon moun ki pran yon foto m epi l di nèg la li voye yon mesaj pou nèg la li di yo msye pa gen imaj pou l reprezante yo pou l reprezante paryaj pa m epi msye voye bagay la ban mwen msye di m zo e sa k Ayiti menm. Di m sezi, m di misye non ou pa bezwen sezi se politik. E lè mesaj sa yo vin jwenn mwen li fè m fò. Epi sa m pi kontan ou voye l ban mwen l fè m fò. Paske li vle, li di m men kijan pou m konpòte m nan sosyete a. Paske n ap viv nan yon peyi, lontan lè moun di yo manje moun kay dyab m te konn di manti. Men m vin konprann ki kondisyon k fè yon moun ka al kay bòkò l tiye yon lòt moun. Menm lè bagay la pap janm pou li. Paske li pa vle moun alèz. Men sa w pa konprann. Sa w pa konprann, si w gen plizyè moun ki sòti nan mitan w vin bon, vi w ap bon tou wi. Tankou mwen menm ki sòti tèt mwen an, m sòti l pou yon pakèt moun. Gen de nèg si yo pa t zanmi m, si m pa t grandi ansanm avè yo nan sèk yo a, gen de bagay m pa t ap reyisi ladan l, kote yo t ap janm jwenn yo. Men akoz de mwen menm ki sòti tèt mwen, nèg sa yo vin benefisye. Men si gen plizyè moun nan baz mwen tou ki sòti, ou wè kijan baz la pral ye, ou wè kijan zòn nan pral ye. Ou pa gen dwa gen pwoblèm paske che nèg sa lap pran elan. Elan an bon pou ou. Tout moun ki pran elan, ki sòti nan sèk ou l bon pou ou. Paske gen anpil nèg ki konprann lè l ka bwè 2 byè, lòt nèg la pa ka bon byè e wa li. Ou pa wa. Ou s on wayan. Paske pou viv byen, fò dèyè do la nòmal. Fòk nèg ki dèyè do la, menm lè l pa ka nòmal a san pou san, fòk nèg fòk nèg ki dèyè do la chèt. O bon, misye ap vole, m ka vole tou. Ou konprann? Misye manje, m ka manje tou. Lè konsa, lè on nèg vini pou l ba w 2 bal. Nèg sa ap pran bal la pou ou. Men si w pa travay konsa nèg yo ap bay baryè lib. Moun nan zòn nan pap kache w. Ou wè dat m grandi nan BPC? Poko janm gen yon moun ki ka di Izolan fè yon kont avè l pèsonèl. M ka al nan yon diskisyon yon moun pou yon zanmi m. Yon moun derespekte yon zanmi m al pale avè l. Mwen menm menm, janm nan kont yon moun? Jamè. Jamè, jamè. Si m nan yon pwoblèm yon moun e moun nan k vin dèyè l nan menm. Men mwen menm, jamè. Paske moun tout moun mwen ye. M te konn fè street, m konn sak street lan. Jodi an m jete street lan. Street se 2 bagay li ka ba w. Lanmò, prizon. Kounye a m di tande. M vle yon moun. M vle yon modèl. Se sa m chwazi. Men kounye a lè w gade. E annik just annik rete li di oo yo m gen pwoblèm m gen sesi m se lòt bò epi li nan kont avèw pa menm konn poukisa l nan kont avèw nèg la rayi w ou pa menm konn poukisa moun nan rayi w ou jwenn yon moun sou rezo moun nan pa menm konnen w sou enstagram foto w lage anba bagay ou li di yon tenten gwo kè k fè l di l wi bon kòm m vin konprann nan peyi an ou malere yo pale w mal Ou genyen yo pale w mal. Bon pito w genyen nèt yap pale w mal. Men moun pa ka chanje m. Ou mèt di sa w vle w pa ka chanje m. Map toujou fè byen. Map toujou fè byen. M pran videyo. Fon ti videyo m al pote manje nan Ranch Kwadèboukè pou timoun yo. Ok. Hee. Pa konn se moun politik, se moun pouvwa. Ki moun? Moun yo tonbe di men boulos men manje izolan bay boulos. Bon menm lè te boulos ki ta banm manje a vre bon boulos pa vann manje e machin li vann menm lè boulos ki ta banm manje a vre mezanmi men kòm pou nou wè e nan ranch kwadèboukè m pote l pou nenpòt 500 timoun son bagay a felisite e moun mwen k di sa se paske li menm si l te jwenn manje a e vann li ta prale vann li nan ti mache yo nan boutik yo pou l fè kòb la met nan dèyè l wi mwen manje m pote a se yon manje m pa pote l ni lakay mwen m pa pote l pou Redjina. M pote l nan Ranch Kwadè Boukè ki mande m sekou ke yo gen pwoblèm la pandan peyi an gen pwoblèm nan pa gen yon moun ki pot anyen pou yo yo pa gen moun yo ka ekri izolan sa w ka fè mwen te nan yon gwoup m tou m lage nan gwoup lan epi tout moun kontize yo di izolan desann nan mache titoni an titoni nan gwoup lan tou achte pou 5000 dola ameriken pote nan ranch lan y a peye titoni epi n ale n pran m al achte manje yo m pote ale nan Ranch Kwadè Boukè. Epi pèp ayisyen moun ki jalou a ou wè sal chwazi fè avèl li paka fèl gen gen aplodi sa moun yo di mal la paske li paka fèl li pa gen kapasite poul fè sa men gen k fèl se pou mechanste li di yo yo misye m pa konprann misye misye misye misye se gon estansyon lap pran la k pa bon pou mwen m pa kon m pa konprann ak kisa m pap pran anyen non Bondye di lè w bay ou jwenn. M pa janm bliye sa, m gen yon kouzen m ki di m, Izolan poukisa w ap plede gaspiye kòb ou nan foutbòl ekip Akayè? Paske mezanmi, pewòl ekip Akayè a 500 mil goud chak mwa pou m jwenn pou m peye. M gen kèk sponsò tankou Kasami, Sojenè ki konn ki konn ban ki konn ban m yon frè. Frè konbe kòb yo ban mwen, Sojenè ban m 50 mil goud chak chak mwa pou ekip lan. Bon, se bon. Se yon gwo frè e kasami tou e konn banm dèfwa pe pe li pran e poul peye kot chan pou mwen apre sa tout sa apre frè sa map pale w la mwen menm fòm jwenn nenpòt 300 mil goud sou tèt mwen poum peye ekip lan epi kouzen mwen an dim tande poukisa wap gaspiye kòb sa yo mdi misye mpap gaspiye non paske gen de bagay mjwenn an retou mpa konn kote yo sòti gen de bagay Bondye voye banm an retou mpa konn kote yo sòti. Pase gen anpil moun ki pa konn sa. Pandan map pale avè nou la, m son nèg la 6 mwa, gon moun la an 6 mwa ki relem li dim Izolan men sa w merite. 6 mwa sa gen la. A m fè Bondye, e pa Bondye k voye l. Epi kounye a pou m pa fè byen, wi map fè byen, pa gen moun ki ka dekouraje m. Men pou m fini jodi a, nou pale anpil mezanmi, pou m fini map di nou yon sèl bagay. Fok nou komanse mete tet nou ansanm. Afè rayisman an kite l dèyè, afè egoyis lan kite l dèyè, afè foli pretansye a kite l dèyè. Ou bezwen, fò w sòti tèt ou. Sispann pran telefòn, al kay moun, al lè n kay moun oubyen lè n nan otèl, oh, I'm living my best life.

E jodi an pou nou pa poze yon kesyon pou nou mande leta. Nou pa ka viv jan nap viv lan. Se tout sa yo fok yo nan plan 25 an nenpot moun kap vin dirije la. Fok peyi an rebati. Nou pa ka nan 21 nyem syek pou nap kaka nan sachè fè parachit voye nan bwat chen. Non. Fòk yo refèt. Fò n di men kote n ap sòti, men ki kote nou prale. Epi jan m di nou an, fòk Ayisyen kòmanse respekte Ayisyen parèy yo. E pa paske nèg la sòti nan geto ansanm avè w, lè l ap pran elan pou w ap kritike l. Okontrè fò w fyè pou w di nèg sa men kote l sòti ansanm avè m. Banm bat bravo pou li banm fè lwanj pou li si plizyè nèg konsa soti nan geto a geto a ap gon lòt vizaj. Mezanmi m te byen kontan fon ti pale avè nou jodi an sou anpil e m swete yon lòt lè ankò n ap fon ti pale konsa ankò e men m p ap janm moute live ou nou pa janm wè m live sou IG fasil e m p ap janm moute live tankou pou m vin bay blag pou m vin tchil. Pase nan jan peyi an ye la moun paka bay blag ankò. Fòk tout moun pran konsyans, jenerasyon jèn sa ki sou entènèt la, sou rezo sosyo a. Itilize rezo sosyo a kòm yon zam devlopman. Pa itilize rezo sosyo a pou n detwi moun. Paske sa w ap fè a, se yon kama li, li ap retounen sou w ankò. Respekte.